Sak gen la frè? Yeah m pa tande w non menn sak jere menm? Yeah m panse w tap banm baz menn? Ah ok ok ok ok Nan kilè nou ka wè konsa? Yeah ou konn bagay yo frèm ou konnen nou gen anpil bagay pou nou pale menn Aby ok pa gen problèm ebyen map rele w talè frèm Yo fre freo m pale w menn. Yo pat gen la frè.

Yeah frèm ou konnen ou son nèg ou tolere anpil menn pa ta swete mal rivew non menn Direksyon kew pran menn mpa tolerel menm non menn Wè lavi a gen plizyè opsyon swa ou dakò ou echwe oubyen ou rive Yon jèn tankouw frèm ou gen anpil talan. Pa kite grangou, mizè fè sa ou pa sipoze fè. Menm ke lavi a di se vre, se ou pou kreye, pou defann ou. Ou konprann? Pa kite mizè ap al fè ou pran lari kote pou rive ou pa t rive. Si ou pa travay, ou p ap rekolte. Pito mize nan wout frè m, ou pot bon komisyon an. Gen plizyè bagay ou ka kreye pou viv. Mesi pou konsey ou frem paske ou banm yon bon ide nan sa a.
Yeah frem, m ta swete tout bagay chanje. Ebyen pa gen chalè non, map baw baz. Yeah li ok, map swiv ou. Yeah. Medam, nou pa santi dèyè nou fè nou mal sou zo bèy sa? Menm si kote genyen medanm poukisela nou chwazi vin chita menm.
An palan de sa medam, nou pap òganize piknik plan ane a? Ki piknik wap pale la, ou pa wè vakans lan fini? Midou, Piknik lan tap byen bon wi, m tap byen pwofite bò ti plezi m avèk mennaj mwen. Mwen konnen si depi ou pran plezi ou deja devan. Nèg sa kap jwe nan mayo a ou mèt mete l kanpe. Sa sa non, wa mete l kanpe pou mwen mennaj mwen rele m pam, tout sa li di m se li pou fè. Midou, Ou byen konnen vakans se yon moman pou tout moun pran plezi. Moun ap bat kò la pou yo ka di w se. Kyèt!
Se pi apa ou fi jèn yo anyen vre non men. A tout jèn destinasyon yo epi y al nan baz. Si peyi a pa gen yon chanjman n ap pèdi tout ti jèn nou yo. Pito m rive lakay la m pran apèl.
Meda, se nou menm ki fè gason pa respekte nou. Kòman se nou an? Ou ladan l tou?
Nou bay nèg yo twòp valè sou nou. Tout sa yo di nou se li nou fè. Sa vin koz yo domine nou lè yo vle. Ebyen se sa medam yo gen lakay yo yo pa ka konprann nan? Lè ou fin bay yon gason je w, li vire do l ale, pou li ou deja pèdi yon valè wi. Medam, ann sispann bay gason je nou. Se vre, gen pwofil li pa difisil, pou l idantifye yon bon gason e yon move gason. Men fò ke nou ta chanje sistèm sa medam, menm jan gason yo mete talan nan tèt yo pou yo gaspiye l, nou tou, n ap mete talan nan tèt nou pou nou ka idantifye yo. Mwen konnen gen sa ki gen volonte. Men gen anpil se blofè.
Medam, yon meyè bagay nou di a wi. Gen anpil jèn gason deyò a se malad fa yo ye wi. Si ou pa gen talan nan tèt ou, y ap fè ou fè tenten wi. Mwen tande n ap pale a e tout moun wi ki gen talan nan tèt yo. Medam, nou pa prete non. Mwen gen yon bagay mwen pral fè.

Talan se yon pwovizyon tout moun genyen lakay yo. Swadizan kapasite moun nan gen lakay li pou l fè yon bagay san krent, men tout sa moun nan fè se yon talan li gen ki koz li fè l. Ki lè yon moun gen yon vrè an talan lakay li? Yon moun ki gen yon vrè talan. Se yon moun ki gen ògèy. Se pa ògèy pou detwi, men se ògèy ki fè moun nan gen plis angouman pou travay pi di. Menm si se yon moun l ap imite, ògèy sa toujou vle pou pran devan. Men pou talan kenbe, fò w pataje e fò w gen lanmou.
Jodia non media gentan fè trop tan lè a deja rive pou mwen nan studio mesye gad lò atis gad timoun tankoum gad gwo son fanm gen nan menm.
Lele Yon vrè lanmou pa je dous ni fete lang Li se pi bèl pataj e konparezon pwogresif antre nou Se lanmou sa ki bay vrè talan E menm lanmou sa ou pataje a Se li menm ki fè tout moun vin kalifye yo kòm yon moun ki gen plis talan. Reginald, Si m gen yon bagay mwen pa pataje, sa vle di mwen pa gen lanmou? Non ou pa gen lanmou.
Sa k fè sa?
Se lanmou sa ki fè talan ou gen an vin devlope. Menm si w ap travay di, yo rele w moun fou, demen talan ou gen an vin bèl, men moun sa yo pran imite w.
Ou ap panse men ti jèn ou anpil talan ti jèn. Red. Ke nou menm. Mwen konn janm pase nan baz. Ale lò frè.
Bonswa. Bonswa.
Koman ou ye?
Mwen byen. Oh, eskize mwen cheri pou reta a. Dakò, sof ke nou pap ka soti ankò. Kòman nou pap ka soti a? Pa di m ou gentan fache non. Mwen te gentan gen randevou stidyo. Lè a deja rive. Si w ap disponib dimanch, n ap soti a menm lè a. Ah, ok.
Mizik la gen plis enpòtans ke mwen? Men, se pa konsa ou ta panse cheri. Mizik la pa anvi kache si l nan domèn nan, fò m ka bay tan m pou li. Vrèman?
Ebyen kontinye bay ton. Pa di mwen ki ta fache non chèf. Ebyen kounya sa nap fè? Pa gen lèchwa non.
Dimanch la menm lè a. Ebyen ok, bay mizik la tan, si l bon pou ou wa wè l.
Kèt, genlè Lady a fache pou sa. Bondye bay tout moun yon talan, genlè pa Lady a son talan enbesil. Kèt mesye, lè a deja rive. Ton Mayreg la fè mizik nou tande.

Wi m pat janm panse si w te ka bwè konsa non. Ah chéri m pa menm bwè la. Oh ou pa bwè?
Non. Ebyen m te vle wap sòti avè w ankò. Poukisa chéri?
Oh jodia m gen plis kòb ou di w pa bwè ebyen m pap sòti avè w ankò. Woy 100 goud la chéri? Pa fout rele m chéri m te di w repete. Poukisa chéri?
Ah cheri ann kite sa. Kilè nap antre nan relasyon. Gen 2 tip de de relasyon. Gen relasyon seksyèl, gen relasyon pasyèl. Nan 2 sa yo, kiyès nan yo? Relasyon seksyèl papi. Woy, map ale wi. E mwen k pa pou wap vin rele m papi a. M rele m Sidney menm jan avè w? Gad yon ti fanm soumoun mesye. Ok poukisa ou renmen l? M renmen l paske ou konn danse. Ah paske m konn danse ou renmen m? E lè m pa konn danse? E lè m pa ka danse ankò?
Ah cheri ann kite sa. Fè yon ti bo pou mwen non. Ah nan maten sa ou vle pou m al bay fanm gwas? Woy yon ti bo wi cheri. Yon ti bo cheri?

Pale non koman egzamen an te ye pou ou? Se gen timoun ki fou men. Ki vle bay bay fanm gwòs granm maten. Yon peyi di konsa mesye. Manzè vle bay bay fanm gwòs. Fanm cheke nèg anmè anba bay lage bay sa nan men ou tande papa. M fè ti bo pou li. Ou la la. M pa vle ale nou jwenn li non. M kite li pou yon bon ti tan. Eeh. M ap pase anba. Mwen tale mwen pase anba. A, mwen pa byen pase nan SMP a non. Gen pou rele la klas VT yo, se anmwe y ap rele sou fèy la. Bon, ou konnen nan lavi, pa gen anyen ki fasil pou yo. E se ou menm ki pou mete w nan pozisyon pou rann tout bagay fasil pou ou. Nan egzamen ofisyèl, ou ka wè ou byen pase. Lè rezilta bay, ou ot e trepasan. Ou pa fè manti non pitit. Jan m te wè egzamen sa, si w pa mete talan w deyò, bon konpreyansyon w. Pou w fè, pa gen byen pase vre non. Menm lè rezilta poko twonpe. Men m panse w gen objektif kanmenm.
Mwen pa kwè m pral nan inivèsite ane a. Objektif pa m se aprann yon metye manyèl.
Men poukisa nou menm jèn, se lè nou fin tèmine nou vle pou n al aprann yon metye? Ò li pa ta janm sa. Ou ta sipoze gen yon metye nan tèt ou kounye a, lè ou fin tèmine, ou al nan inivèsite. Pou ka gon pwofesyon. Pou t ley. Moun ka konprann. Ou ka toujou gen volonte. Posiblite a ka reponn. Wi sa konn rive. Men majorite jèn panse lè yo fin tèmine y ap kite peyi a. Sa fè se lè yo fin tèmine yo panse bagay yo pral pi fasil pou yo. Yo bay yon pas yon mèl. Kounye a tèt tout cho pou yo kouri pou yo aprann yon metye. Se pa manti non pitit, menm mwen tou sa te nan pansem. Ebyen e sa jèn yo pa konprann nan wi.
Ok Mwen soti lontan wi fòm ale.
Enben se yon plezi pou nou te pataje ide nou. Bon kanmenm map pase wè w.

Bon sa fè lontan m pa wè manzè e manzè di li anvi wèm e li dim konsa nou mèt kase nan devwa la lap vini li mèt lè ye lap vini men konnya la nèg fè twòp tan la wè m pap baw manti se paske m wèw ki fèm rete la toujou e genlè nap tou lage nou ansanm paske m wèw te deja pase la bon kòm ou tap tann yon ledi menn nou ka poze nou la lèm wè ledi a ma jis kite w menn sa w panse pa e cho non.
Yo men Mwen kouri m kouri sou tèt m parèt la menm m pase nan baz mwen lè m gade m pa wè kòman nou fè la menm wi se. Yo la lage m te ka lage baz mwen menm li gon bagay m tap regle menm sa fè m pat janm pase nan baz. E lòt blòdè a bon bon m pa gen kontwòl non menm. Yo
li se gon fanm kap domine l menm misye pa janm bal baz non. A kounya misye kite yon fanm ap domine l menm misye anraje monchè. Li menm panse

Se yon ti fanm gen la mesye.
Ou tonbe nan bagay fanm sa tou menn. Bon tout nèg yo e fanm se kesyon fanm tout se fanm. Fon ti tann mwen mesye tann mwen ki te bal avèl mesye mesye Yo yon ti fanm gen la menn Manzè dim fè ti bo pou li menn men m pa vle pou manzè gwòs mesye Nou paka banm yon konsèy mesye Ah monchè yon senp ti bagay monchè Ah ou wè menn Pou yon kapòt ou mete nan bouch ou epi ou bo fanm nan ou fini wi Pou yon kapòt wi.

Gade koze mesye gad sa fanm ap fè ti jèn yo mesye. Nèg yo zòzò nan fanm. Mwen paka damou non men m lage non. Ah ou pa wè fanm yo fè tout nèg yo vin fou nèg. M sezi wi nèg yo.

Nèg nou yo pa gen pwoblèm talan nan peyi a non men yo gen pwoblèm mwayen e yo pa jwenn ankadreman sa vin koz talan anpil kache. Pa fè manti non G. Yon jèn kap bay sèvis nan sosyete a, mwen kwè se konsa li tap kite peyi a non frè. Ou panse si Jimmy te jwenn ankadreman li tap kite peyi a? Aprè yon 2 mwa ou gen pwè e misye kap fè di sou youtube wi mèt la. Se nou menm ki nan yon move pozisyon. ki fè nou pa ka jwenn avansman nan sa n ap fè yo.
Se kounya m wè reyalite a ki fè jèn yo ap kite peyi a grenn pa grenn nan. Se pa paske se yon sekrè ou jwenn non, men se yon amelyorasyon y ap chache.
Yo. Bagay sa yo ban m dòmi nan zye wi menn. Lè m rive lakay la m ay fouti dòmi tande menn. Tanke w ale dòmi lakay ou Jean nou tou wi pase nan ba a nèk koule 2 grenn byè. Kòm m wè lete a pa peye, anpil pa t gen avanse. Sa w panse? M bay deja fè nevè menn, pa gen chwa non. Enben, an nou lage nou frè. Ale.
Are you all my personal greatness?